Hello hello hello hello mes amours jodia m tounen ankò avèk yon nouvèl video pou nou anvan m kòmanse map di chak grenn moun mèsi ki pral pran tan yo ki pral pran swen pou yo gade video a pou yo like li pou yo pataje pou yo fè yon kòmantè jodia nou pral wè ansanm avèm kèk bagay pou nou fè pou timoun yo yon fason pou nou kapab jwenn bon rezilta avèk timoun yo. Nou kapab remake nan premye ane yo, se ane sa timoun yo fè plis dezòd e se la tou yo aprann yon pakèt bagay. Tankou yo aprann rale, kanpe, mache, epi mete mo sou emosyon yo santi yo tou. Epi, se nan peryòd sa tou, nou menm paran an, pou n aprann timoun nan konnen kòman pou l konpòte l nan sosyete n ap viv la, pou nou aprann li konnen sa l dwe fè avèk sa l pa dwe fè, pou l aprann konnen sa ki byen avèk sa ki mal. Nou menm paran yo fòk nou pran responsablite nou. Si nou swiv tout sa m pral di nou la a, n ap aprann konnen kòman pou nou reyaji anvè timoun yo. Fè kòmsi ou se yon timoun. Mete w nan plas li pou w kapab konprann timoun nan. Fòk nou bay timoun nan afeksyon, Kreye tan pou li. Piga nou bay telefòn nou plis valè, plis enpòtans ke timoun nan. Gen yon seri de paran, depwè yo lan telefòn yo, yo pa konn anyen timoun nan. Timoun nan mèt ap kriye, yo pa care. Timoun nan bezwen manje, sa pa enkyete yo. Yo jis rete sou Facebook, rete nan telefòn. Yo pa bay timoun nan tan. Se pou n toujou pale a timoun nan, mete timoun nan chita sou nou, pale ansanm avè l, di l ou renmen l, bo l, jwe avè l. Kèlkeswa bagay ou ta gen pou fè pandan jounen an, kreye yon ti tan pou bay timoun nan. Sa ap ede timoun nan Sa ap ede timoun nan e sa ap fè timoun nan byen, sa ap fè l plezi tou. Toujou montre timoun nan ou renmen l, fè l zanmi avè w. Youn nan bagay ankò, se pou nou kontwole emosyon nou, kontwole kòlè nou. Piga nou plede bat timoun yo pou ryen. Se pou nou kontwole sa. Si timoun nan ta fè yon bagay, se pa kouri vide baton sou li. Se pran yon dyalòg ansanm avè l, pale ansanm avè l. E pa kote ke se ou menm sèlman k ap pale non. Fòk nou bay timoun yo tan tou pou yo kapab pale. Gen de paran tou, se lè timoun nan bebe sèlman yo jwe avè l. Kèlkeswa laj timoun nan, nou dwe jwe ansanm avè l. e pa lè l te a laj a ba zaj dezan twazan menm lè timoun nan te gen dizan kèlkeswa laj li genyen an depi l lakay ou li poko al lakay li nou sipoze toujou jwe avè l li te mèt di minit ba li nan tan nou yon fason pou nou jwe avè l toujou mennen l sòti Al fèl gade bèl kèk ti bagay lan pak ansanm avèl, al jwe ansanm avèl, sòti ansanm avèl, ale nan shop nan shopping avèl, al fè shopping avèl, pa kitel lakay nou sèlman. Depi nou sòti, nou jwenn tan nou ka sòti ansanm avè l. Depi se pa yon bagay m ta di nou pral regle pou kont nou. Fòk nou toujou fè timoun yo plezi. Fè timoun yo zanmi nou. Fè timoun yo zanmi nou yon fason lè yo gen yon bagay pou yo yo kapab di nou. Fòk nou pale a timoun yo, li liv ansanm avè yo. An mezi n ap li liv ansanm avè yo se an mezi an tou y ap konprann. Pa kite timoun yo gade vye fim. toujou toujou kontwole yo lè yo lan televizyon an toujou kontwole yo gade sa yap fè toujou veye sou yo ebyen m pap fè video a twò long se ti video sa m te pote pou nou nou kanpe la pou jodi an nap rewè w ankò nan yon lòt video m espere ke nou enjoy ti video a e nou mete sa m di yo an aplikasyon pa bliye m renmen nou anpil nap rewè w ankò.